Yon gwo bonswa ansanm avèk tout sipè branche nou yo, tout moun ki abitye vizyalize videyo nou yo. Nou kontan pou nou kapab ansanm avèk nou ankò yon fwa. Jodi a nou pote yon ti enfòmasyon ke nou panse ki ap sèvi nou anpil anpil anpil e nou pral fon ti pale sou pwopriyete vitamin C sitou nan moman sa la ke nou konnen e ke genyen covid 19 ki ap frape Anpil moun, e si yon moun gen sistèm de defans ou ki defisyan, donk maladi sa a, li kapab gen plis chans pou l kapab rantre sou ou toujou. Ebyen, vitamin C a, se yon vitamin idwosolib, yo ba l pote yon lòt non tou, yo rele l asid askòbik. Donk vitamin sa a, se yon vitamin ki gen pwopriyete pou kapab ogmante sistèm de defans nou. Donk tout moun ki konsome vitamin C a yon. kantite adekwat, donk moun sa a li menm l ap genyen sistèm de defans li, òganism li, l ap genyen sa o tòp nivo. Donk, lè yon moun ou gen sistèm de defans ou, sistèm iminitè ou, o tòp nivo, lè sa a li pwoteje w kont nenpòt grip ki kapab koze pa yon viris oubyen nenpòt patoloji ki kapab koze pa yon bakteri. Sètadi, fonksyon pilmonè nou li ap trè trè trè o tòp nivo. si nou konsome vitamin C a yon kantite adekwat. Non sèlman lè nou konsome vitamin C li ranfòse sistèm iminitè nou, lè nou konsome vitamin C tou li pèmèt ke nou kapab genyen pa egzanp si yon moun gen yon blesur kèlkonk oubyen yon plè li ede li fasilite nan sa yo rele sikatrizasyon plè sa a. Epi anplis ankò lè w konsome vitamin C li pèmèt ke absòpsyon Pè a li kapab fèt mye nan sistèm dijestiv ou. Donk se ki vle di yon moun ki anemi e ki ap konsome fè, k ap pran oligoeleman sa a ki se fè, donk li sipoze toujou asosye ansanm avèk vitamin C paske asosyasyon vitamin C ansanm avèk fè, Vitamin C sa li pèmèt ke absòpsyon fè an li menm li kapab fèt pi byen. E yon lòt twazyèm pwopriyete ankò, si nou kapab di ke nou kapab site twa pwopriyete sa yo ke nou fèk sot di e ke nou fèk sot di la, de ke nou sot di la, plis sa nou pral di la ankò, se ke vitamin C an li pèmèt, li ede pou nou kapab konbat sa nou rele vyeyisman. Donk tout selil ki kapab pwodui sa yo rele vyeyisman, donk vitamin C an li menm li konbat yo. Se ki ve di, mezanmi ki ap. koute videyo sa a ke nou fè jodi a la. Donk, li trè bon pou nou kapab konsome vitamin C paske tout pwopriyete sa yo ke nou fèk sou di la, yo ap trè, trè, trè, trè bon pou nou. Nan sèten peyi, konsomasyon vitamin C an, li ale jiska 1 gram. Gen kote ki ale jiska 100 miligram, gen kote tou ki pran mwens. Men, si nou pran vitamin C an gran, gran, gran kantite, li kapab ban nou ti twoub dijestif, tankou pa egzanp, Doulè destoma, li kapab ban nou balònman e li kapab ban nou ti dyare tou. Men si nou pran l a yon kantite nòmal, donk se yon bagay ki ap trè bon pou òganis nou. E sitou nan moman sa la, ansanm avèk kovid 19 lan, li trè trè trè rekòmande pou nou kapab konsome vitamin C a yon nivo adekwat ki ap trè bon pou òganis nou. Nan peyi nou an Ayiti. Nou toujou konsome vitamin C jiska maksimòm 1 gram. Nou pa dwe depase 1 gram. Sètadi nou kapab pran 500 miligram de vitamin C. De preferans, li prefèrab nou kapab pran chak maten. Donk, nou si e sèten ke ti videyo sa li te fè plezi ansanm avèk tout moun. E konsèy sa yo, n ap mete yo an pratik. Nou pap bliye salye tout kòlèg nou ki toujou pèmèt ke videyo sa yo rive sou nou. Pli presizeman Media 307, gran jounalis nou Marcus Sonexon Geffrard e ansanm avèk tout moun ki renmen nou yo anpil, nou di yo a la pwochèn pou yon lòt seri de konsèy ke nap genyen pou nou kapab pote pou ou.